Peyi Ejip prezante Izrayèl ak Hamas Palestinyen yo yon plan pou yo rezoud batay la. Se yon bèl plan, bèl pwojè, bèl bagay pou sa ki anba zye m la e m pral envite w gen plan sa tou. E si finalman batay la pa ta kanpe, konnen Izrayèl ak Hamas pa kanpe sou anyen e Izrayèl mèt kontinye pilonnen Palestinyen mande Gaza yo si finalman se yo k pa ta aksepte plan sa a. Nan peyi Mawòk gwo manifestasyon dè milye de moun pran lari pou soutni Palestin, ou konnen se peyi mizilman menm jan avè yo, bagay arab yo y ap regle, m pral ba w detay.

Ikrèn pèdi 4 nan 24 rè, m pral baw yon ansanm de detay chita. Etazini li menm kap chèche richès nan lanmè a, ebyen li ogmante kantite teritwa maritim ke li genyen pou l kapab jwenn resous e nan zòn sa Kanada ak Larisi gen enterè yo, m pral eksplike w kijan sa ka gate antre 2 peyi sa yo. Otorite chinwaz yo ta fè konnen administrasyon Biden nan espere disimile lensidan di balon espyon, selon lè medya deta chinwa. Nou sonje te gon gwo balon k tap vole sou tèt peyi Lèzetazini sa gen plizyè mwa, ebyen dosye sa tounen sou tab ankò. M pral ba w detay, pran chèz ba w chita gen anpil bagay pou pale. Pwiske se Ayisyen ak Ayisyen, an nou pale. Wi, Ejip prezante yon plan de pè, jan m di w la, yon plan pou rezoud batay la antre li menm, antre Izrayèl avèk Bande de Gaza Palestinyen yo. Ebyen, linisyativ sa konprann twa etap. M ap ba w pou premye etap la. Premye etap la se yon trèv imanitè pou yon dire de 2 semèn. E li kapab pwolonje ankò pou yon lòt 2 semèn siplemantè. Sa se premye pwen nan premye etap la. Dezyèm pwen nan premye etap la, se liberasyon pa Hamas Palestinyen 40 fanm, anfan, Ak òm aje palestinyen yo, tande wi. Dezyèm pwen nan premye etap la, se liberasyon 40 fanm, timoun avèk gason ki aje yo. Ebyen, twazyèm pwen nan premye etap la, se liberasyon pa Izrayèl 120 prizonye palestinyen de menm kategori. Sa vle di dosye yo menm. Yo anpil, menm lè ou pa gen kouran, m vle ou toujou okouran. Ebyen, katriyèm pwen nan premye etap la, se founiti nouriti, swen mediko, kabiran pou Band de Gaza. Sa se premye etap la ke m prezante pou ou la. Dezyèm etap la di, Se fòmasyon yon gouvènman teknokrat ki sipèvizerè lè kesyon dèd imanitè, le processus de restauration de l'enclave e la preparation des elections prezidansyèl an Palestin. Kèl bèl pwen mesye! Oh! Mesye Ejip yo konn panse wi. Dezyèm etap la,

Ejip, ou prezante yon plan de pè ki vrèman fidèl. Yon plan de pè ki pote fwi e m renmen plan de pè sa a. Antoulèka nou pa ka rete Ejip twòp, n ap janbe Mawòk, toujou menm an Afrik la.

Izrayelyèn. Bon jan bagay la ye la a. Eee bagay yo gwo nèg anpil wi. Ebyen popilasyon nan peyi Mawòk yo ta fè konnen la a, ebyen nan rasanbleman ke yo te genyen, premyèman se fèmen biwo lyezon ki genyen antre Izrayèl avèk avèk Mawòk, Rale diplomasi maroken an nan peyi Izrayèl, Mete yon lwa ki kriminalize tout fòm de nòmalizasyon avèk Izrayèl, sa vle di mete yon lwa kèlkeswa prezidan pa gen dwa fè relasyon avèk Izrayèl. Reouvèti 10 pwen de kontwòl de Rafah pou garanti lacheminman de lèd a la popilasyon palestinyèn. Antouka se sa yo reve, se sa yo ta swete antanke pèp ki pran lari, men anpil fwa sa w ta swete, sa w ta vle a, li enposib pou gouvènman pa w la. Pou nou ale pi lwen, pou n plonje nan enfòmasyon yo, paske done yo yo menm yo anpil, Sitou nou nan fen dane, ebyen otorite Ris yo nan lame a, yo fè yon kout filè, yo kraze yon bonbadye Sò 24 pou Ikrèn e 3 chasè Sò 27 pou Ikrèn an 24 è, se sa otorite Ris yo yo deklare. Les avions ont été abattus dans les régions de Zaporizhzhia,

Apre sa, genyen lòt bagay ki rive fèt ankò. Genyen 3 misil anti-rada HARMS ke lame Ris la rive entèsepte se Ikrèn ki te lanse yo. Swa nan kantite te lanse a, lame Ris la rive kenbe yon kantite, paske yo pa di konbyen kantite ki rive sou teritwa yo men sèlman yo di yo entèsepte 3. Genyen 3 wokèt HIMARS tou yo rive entèsepte. Epi genyen yon wokèt anti-navi Neptune ke lame Ris la li menm li rive mete men sou li. Pou kesyon dron, ou konnen chif dron yo toujou an kantite, ebyen se 49 dron pou 24 è. Sitiyasyon an melanje, pa gen moun ki ka di anyen. Nou senpleman ap swiv bagay yo nan entènasyonal la. A nenpòt ki moman gen gwo van ki ka vire, anpil nan nou konn sa. E nou konn nan ki kontèks gwo van li menm ebyen genyen posibilite pou l ta vire. Finalman m pa kwè oken moun ta swete van vire men Jan Ikrèn a La Risi ap demare la a, genyen posibilite pou nenpòt ki bagay pa te rive vin rive puiske nou konnen kijan sitiyasyon yo ye nan entènasyonal la, se batay apre batay, batay sou batay, sonje Venezyela avèk peyi Giyàn te manke balanse la a. Si se pa yon antant t ap gentan genyen kichòy. E nan peyi Soudan tou batay la pa janm kanpe menm lè kèk pafwa gen ti ralanti petèt lè zam mesye yo fini. Lè yo gen zam ki vin jwenn yo ankò, yo retounen rebalanse ankò. Non pa m se Bolivar, mèsi tout moun.